Mezanmi anpil materyèl antre, ti mesye viv ansanm yo sanble mele, premye minis ayisyen an Garry Conille fè popilasyon an gwo pwomès, Japon antrave peyi Lachin. Antouka a, se tout enfòmasyon sa yo nou pral devlope pou ou nan emisyon RTK Alawonnbadè a, pa bliye zanmi RTK yo pataje epi abòne. Se poutèt sa nap mandew pa bliye abòne ak paj la epi like li tou. Toujou kite yon kòmantè pouw di ki kote wap tande nou. Epitou nou toujou pran yon plezi pou nou enfòmew de tout sa kap pase nan mond lan. Sak pi bèl la, enfòmasyon te mèt a zoulboutou nap potel nan de tandew epi nan de gadew. Zanmi RTK yo, selon enfòmasyon yo, gen anpil materyèl ki antre nan peyi Dayiti, daprè sa pòt pawòl polis nasyonal la fè konnen Polis Nasyonal la pral resevwa plis pase 20 veyikil blende Toyota, ki daprè done yo, ki se yon kagezon materyèl ki te kòmande pa gouvèneman Ariel Henry an, materyèl sa yo kap soti nan peyi Emirat Arab Ini, e depi nan fen ane 2023 a kòmand sa te pase. Sa ki fè, kòmandan Sid lame amerikèn lan deklare Etazini deja kòmanse ak livrezon divès kalite materyèl tankou 24 char MRAPS, ki sinifi Max Pro Rezistan o Min e Pwoteje kont lè zanbiskad, ak plizyè lòt materyèl ki transfere bay pèsonèl kenyan yo nan kad misyon soutyen sekirite an Ayiti a, san konte divès lòt kalite materyèl tankou 34 kit de pwoteksyon dè tirè ayeryen. N ap raple zanmi RTK yo, char MRAPS sa yo te jwenn otorizasyon pou debake nan peyi Dayiti, swit ak sinyati aktyèl prezidan ameriken an, Joe Biden, nan mwa avril pase a, sa a ki te tou pwofite louvri vwa pou transfere yon pati nan resous federal amerikèn lan bay Misyon Sekirite Nasyonal ann Ayiti an ki se kenyan. Mete sou kantite materyèl sa yo, otorite amerikèn yo deklare yo deja founi plis pase 300 milyon de dola ameriken nan lide pou sipòte koz la, dapre anbasad amerikèn lan ann Ayiti, sa a ki se yon inisyativ k ap pèmèt fòs de lòd yo ann Ayiti konbat ti mesye ki pa sispann simen latwoublay yo, ebyen, pi byen ansanm avèk plis asirans. nan plis sekirite. N ap fè zanmi RTK yo konnen, ansanm materyèl gouvèneman Doktè Ariel Henry yo te kòmande yo poko antre Ayiti, men pito yon ti kantite ladan yo ki deja arive. San nou p ap bliye, Premye Minis aktyèl lan, Garry Conille, via ak bidjè rektifikatif 2023-2024 la, li menm tou li te plase plizyè kòmand ekipman ak minisyon pou fòs sekirite ayisyèn nan. Nan moman n ap pale a la enfòmasyon yo fè konnen, Premye minis aktyèl ayisyen an, Mesye Garry Conille, nan gwo diskisyon ak divès patenè nan lide pou jwenn 5 elikoptè pou fòs de lòd yo, sa ki ap pèmèt yo genyen yon meyè vi aryeyèn nan operasyon ki prevwa mennen pou demantle rezo endividi ki pa sispann kontwole epi kenbe 4 kwen kapital la an otaj. N ap raple w pandan dènye semèn sa yo, premye minis lan pa mete dlo nan bouch li menm kote li pa sispann pale ak popilasyon ayisyèn nan nan pwomès l ap fè yo ki enspire gran piblik lan gade kalm li pandan li menm ak gouvèneman an plas la pa sispann travay epi kolabore ak patnè Ayiti yo nan lide pou ede Ayiti soti nan kriz sa l ap konnen depi kèk lane a, sa a se pawòl Premye Minis ayisyen an Garry Conille. Pandan n ap pale de sekirite ann Ayiti a, ekspè yo fè konnen avèk kantite materyèl sa yo ki prevwa antre Ayiti a e ki trè efikas, Polis Nasyonal la nan tèt kole ak, ebyen, fòs miltinasyonal la, di ti mesye kenyan yo, Ayiti ta sipoze rale yon souf. Toujou nan sa ki gen rapò ak sekirite peyi Dayiti, selon dènye eleman de fòmasyon yo, otorite Bahameyèn yo, ebyen, fè konnen y ap otorize 150 militè Bahameyen rejwenn fòs miltinasyonal la an Ayiti. Nan lide pou epole Kenyan yo ki an Ayiti depi plis pase 2 mwa, responsab lame Bahameyen an fè konnen ke nan moman n ap pale a la, ebyen, yo an faz de deplwaman Premye minis peyi Bahamas la fè konnen yo pap ka kominike ebyen wòl sòlda yo yn fwa ke akò a poko konkli. Minis la te kontinye pou l di ke li pa ka endike kilè faz pre-deplwaman an ap fini. Nap toujou rete nan sa ki konsène premye minis ayisyen an, kote enfòmasyon yo fè konnen Garry Conille an deplasman nan kad yon toune ofisyèl nan Nòdès peyi Dayiti nan lide pou gade epi tande popilasyon an nan depatman sila. Nan kad yon vizit de pwospeksyon nan Wanament, Premye Minis lan pat neglije kanpe nan zòn kanal la sou rivyè Masak la. Nan toune sila, li te pwofite rankontre ak plizyè responsab tankou reprezantan Pak Endistriyèl Kodevi ki nan Wanament, ak Pak Endistriyèl Karakòl la. Antouka nou espere vizit Premye Minis lan Garry Conille pral pèmèt popilasyon an nan depatman sila jwenn yon amelyorasyon nan sa ki konsène kondisyon travay ak aplikasyon lwa yo ki gen rapò ak pwoteksyon travayè yo nan sektè teksil ayisyen an. Yon lòt kote, Konsèy Prezidansyèl pou Tranzisyon an, nou vle pale de CTP, konsèy la pwosede ak enstalasyon manb du Comité de Pilotage de la Conférence Nationale la. Seremoni sila ki te òganize nan Vila Dakèy la, ki nan zòn Musseau. Komite sila k ap dirije pa Enex Jean Charles, men li akonpanye pa plizyè lòt manb tankou, Joram Vixamar, Amary Joseph Noël, Pierre Antoine Louis, Norah Jean François, Wideline Pierre, Gédéon Charles ak Christine Stephenson. Seremoni sila ki te dewoule an prezans Minis Jistis ayisyen an, Mèt Carlos Hercule. Inisyativ sa ki make kòmansman travo piblik yo. Mesye Edgar Fils Leblanc ki se prezidan konsèy la, presize ke diskisyon yo onivo konferans nasyonal la pral tanmen mennen yo, nan plizyè etap k ap enpòtan pou peyi Dayiti, tankou revizyon konstitisyon an ak elaborasyon ebyen nouvo pwojè sosyete a pou pou la refondation du pays, e san nou p ap bliye sosyete sivil la ak lòt pati politik yo, prezidan konsèy lan di yo p ap ekskli yo e l ap kontinye pou l travay sou refòm yo egalman k ap enpòtan pou sistèm jiridik peyi a. N ap kite peyi Dayiti pou n fè yon kout pye lòtbò dlo. paske nou se jounal alawonnbadè. Mezanmi anteka yo, genyen peyi Japon ki lage gwo akizasyon sou do Lachin. Ministè Defans Japon an anonse ke yo deplwaye plizyè avyon de gè apre yon avyon militè chinwa te vyole espas ayeryen li an. Li konfime ke yon avyon chinwa te vyole espas ayeryen teritoryal nan zile Danjo Ebyen ki nan Nagasaki ebyen prefekti lan, dapre otorite japonèz yo. Avyon Y-9 chinwa a te antre nan espas aeryen japonè a nan lè 11 è 29 nan maten pou apeprè 2 minit e yo fè konnen jiskaprezan pa gen okenn kòmantè ki fèt bò kote otorite chinwa yo, dapre medya lokal yo ki gen ladann emisyon piblik NHK. Ensidan an make premye evazyon ebyen yon avyon militè chinwa nan espas aeryen japonè a. Ministè Defans japonè a fè konnen ke fòs otodefans Japon yo te pran mezi tankou bay avètisman ansanm avèk avyon an avan yo aji. Aprè vyolasyon espas aeryen sa a, Minis Adjwen Afè Etranjè Japonè a, Masataka Okano te konvoke Anbasadè Enterimè Lachin nan nan Japon, nan lendi aswè, pou li eksprime yon pwotestasyon anvè Ebyen aksyon sila, pandan yap mande pou yo pran mezi pou evite repete jan de ensidan sa yo. Dapre ministè diplomat chinwa a te reponn ke yo ta pral rapòte pwoblèm nan bay Peken pou konnen kisa k te pase egalman. Nap raple zanmi entènot yo ke bato ebyen japonè ak chinwa yo te deja patisipe nan jan de ensidan sa yo nan tan lontan. Enben ki te enplike zòn nan diskisyon, patikilyèman zile Senkakou yo, enben ki nan lanmè lès Lachin nan. Dosye zile sa a alimante tansyon diplomatik ant 2 peyi sa yo e li te jwe yon gwo wòl nan afwontman ki te genyen ant bato gadkot japonè ak gadkot lapèch ebyen chinwa yo. Reklamasyon Lachin nan fè sou zile yo vin pi solid nan dènye ane sa yo. Tokyo rapòte ke pami bato gadkot chinwa yo, gen yon bato militè e menm yon soumaren ki gen fòs nikleyè. Tansyon yo pa sispann monte nan sid lanmè Lachin nan akoz dirijan chinwa yo reklame sid lanmè sa ki se youn nan zòn plizyè milya de dola nan komès Lachin nan pase chak lane. Malgre tribinal entènasyonal la di ke reklamasyon Lachin nan pa gen okenn fondman legal, yo kontinye ap mete presyon pou pran kontwòl pati lanmè sa ki gen ladann yon zile ki rele Danzhou. N ap fè zanmi, entènot yo konnen, zile Danjo a se yon gwoup ti zile ki sitiye nan lanmè Lachin e men ki nan lès rejyon sid Nagazaki nan Japon. Nan dènye ane sa yo, Japon te ranfòse lyen sekirite li yo ak Etazini pou kontrekare enfliyans Lachin k ap grandi nan rejyon an e yo ogmante depans e men nan defans li yo e men pou ta ka di Peken vin gen yon move entansyon kont teritwa li a. An menm tan li te ranfòse lyen militè yo ak Kore di Sid ak Filipin tou yon fason pou yo gen plis bwa dèyè bannann yo. Antouka, semèn sa la bagay yo mangonmen ant 2 peyi Azi sa yo, n ap rete tann kòman bagay yo pral pase. N ap kite dosye Japon an pou n fè yon kout pye nan peyi Kim Jong Un nan. Mezanmi, Kore di Nò fè konnen li teste yon nouvo kalite dwonn eksplozif enben ki ka bay loksidan gwo kè kase. Daprè ekspè nan zafè militè, dwonn ki te parèt nan imaj medya Eta Kore di Nò yo sanble ak dwonn eksplozif Arrow ak Hero-30 ki fabrike pa Izraelyen yo ak lansè tirè 3 ki fabrike pa Larisi. Lidè Nò Koreyen an Kim Jong Un te sipèvize tès dwòn sa samdi pase a. Mesye a tap gade atravè lonnvi lakay li pandan dwòn yo tap fè eksplozyon ebyen sib yo, daprè sa imaj medya a te difize. Daprè ajans nouvèl ofisyèl Kore di Nò a, Kim Jong Un te di ke li te nesesè pou devlope ak pwodwi plis dwòn nan stil sa yo kap kapab touye moun pil e pa pakèt e li mande pou pwodui plis dwòn rekonesans estratejik tou. Toujou selon ajans ofisyèl Kore di Nò a, dwòn sa e men ki fèk mete deyò a la ekipe ak yon chaj eksplozif, yo ka frape dirèkteman inite lènmi yo e men nan kèk kilomèt sèlman. Li ajoute ke avyon san pilòt sa yo pral itilize pou atake tout sib lènmi peyi Kore di Nò yo sou tè ak sou lanmè. E yo fè konnen ke tout dwòn yo teste samdi ki sot pase a kòrèkteman. Lidè Kore di Nò a kontan pou gwo eksplwa sa peyi li fè a e li tou pwofite afime ke peyi li an ap fè plis efò pou entwodwi teknoloji entèlijans atifisyèl la nan devlopman lame ak dwonn yo. N ap raple an 2022, Pyongyong te voye dwonn enben ki te travèse fwontyè entè-koreyen an. Lame Kore di Sid lan pa t kapab tire yo akoz enben ti gwosè yo. Ane apre yo ki te vini yo, Kore di Sid te lanse yon kòmandman militè konjwen pou sipèvize operasyon dwonn yo pou adrese menas Pyongyong yo. Pyongyang ak Moskou, ebyen se alye depi lontan, men 2 peyi sa yo te vin pi pwòch toujou depi aprè envazyon Larisi an nan Ikrèn nan mwa fevriye pase a, n ap pale de 2022. Washington ak Seoul akize Pyongyang pou patisipasyon l nan bay Moskou minisyon osi byen ke misil pou manyen manm Ikrèn. Enben se sa k fè dènye manman penmba sa a Kim Jong Un mete deyò a la ta sipoze lage loksidan nan panik, paske si yo rive jwenn Larisi Ikrèn ap pran nan mira. Antouka mezanmi nap rete swiv kòman sa pral ye. Pandan nap pale de La Rusi a nap tou pwofite fè yon kout pye nan gè Ikrèn nan. Selon enfòmasyon yo lame Polonè a anose ke gen yon dwòn ki franchi sou teritwa li an apre La Rusi te fin lanse yon atak masif misil ak dwòn sou enfrastrikti elektrisite Ikrèn nan. Plizyè jounal rapòte ke pandan semèn sa Ministè Defans Ris lan te reklame responsabilite pou yon grèv masiv sou sit enèji a nan Ikrèn. Prezidan Ikrènyen an Volodymyr Zelensky te mande èd nan men fòs ayeryen Ewopeyen an pou detwi vag misil ak dron Larisi yo ki te frape peyi li an ak tout fòs. Plizyè medya rapòte ke nan atak sa, Larisi fè, ebyen, plizyè viktim, pami yo plizyè jounalis. Gen plizyè jounal ki pataje ke gen omwen 2 jounalis ki blese nan atak Larisi sot fè yo. Men, yo poko bay ki nasyonalite yo. Antouka, Vladimir Putin ki se prezidan ris lan pa deside bay vag menm. Mesye a kontinye ap manyen manm loksidan ki kanpe danble pou Ikrèn pa abandone. Antouka, pa gen moun ki konnen nan ki ane gè sa ap kanpe. Ann swiv. Nap kite konfli Ikrèn nan pou n travèse nan konfli Izrayelo-Arab la. Lidè pro-Iran Hezbollah, Hassan Nasrallah fè gwo deklarasyon la. Mesye sa a deklare ke sit militè yo se sib prensipal plizyè santèn misil ki vize pèp Izrayèl la byen bonè dimanch pou tire revanj apre lame jwif lan te fin touye youn nan pi gwo kòmandan mouvman an. Li fè konnen ke objektif la pa dwe yon ènmi sivil oswa enfrastrikti, li di youn nan karakteristik objektif yo sèke yo dwe lye l ak operasyon asasina. Daprè plizyè jounal, Fòs Izrayelyen yo ak milisye Hezbollah pwo-Iranyen yo te angaje yo byen bonè nan yon gwo echanj dife atravè fwontyè Izrayèl ak Liban byen bonè nan Dimanch. Pèp Izrayèl la t ap prepare l pou yon pi gwo atak apre asasina kòmandan militè Hezbollah Fuad Shukr nan Beyout 30 Jiyè ki sot pase a. Nasrallah di ke repons yo pare pou bay Izrayèl la p ap anyen devan sa li sot fè yo a la. Gwoup Hezbollah fè konnen. ke yo vle ebyen tire plis pase 3 misil pandan pèp Izrayèl la te mete done yo a 200 ak anviwon 20 dron. Lame Izrayèl la bò kote pa l di li fè plizyè douzèn atak ayeryen prevantiv nan sid Liban. Sous sekirite Libanè yo di pèp Izrayèl la atake omwen 40 sib nan peyi Liban apre plis pase inèdtan bonbademan sitiyasyon an sanble vin kalm. Selon ministè ebyen sante Libanè a gen 2 moun an ki te blese nan atak Izrayenlyen yo ak yon lòt ki te mouri nan yon atak dron Ti mesye Hezbollah yo sèmante 7 fwa, 77 fwa, fòk yo mete dlo nan je pèp jwif la tou. E sanble nan jou la bagay yo pral vin nan pi myèl paske yo di fòk yo vanje frè ak sè yo Izrayèl touye nan atak li yo, antouka ann rete swiv kòman sa pral ye. Zanmi RTK yo, zanmi entènot yo, fanatik RTK Lawonnbadè, se la nou mete fen nan jounal la. Jounal la ki pote non RTK Lawonnbadè, nou mete fen nan lokal la kou entènasyonal la. E pa bliye, n ap kase randevou sou menm paj la pou yon lòt pi bèl ribrik denfòmasyon. Siw bezwen yon bon website ki bèl e byen kanpe tankou sa w ap gade nan ekran an, pa ezite kontakte Car Advance Group ki gen ti non jwèt li Kaj. Zanmi m pa gen regrèt! Ou ka jwenn yo sou WhatsApp oubyen dirèkteman sou nimewo sa a, 904 883 98 89.